Mesye dam la sosyete chapo ba pou nou. Mwen tande avèk anpil atansyon voice achte la rak kap sikile ki pale yon bann pawòl ki gen pou wè avèk blende pnh yo. M pat deside pale men kòm moun ki byen plase nan polis la san m pa oblije revele idantite mwen paske majorite polisye konn vwa sa deja men m twouve achte la rak mechan anpil. Epi tou sa fè m reflechi anpil sou nivo enfliyans gang yo paske menm moun ke w pat panse fè yo jodi a de pòt pawòl fòs fè nwa yo nan objektif pou jwe nan may pèp la. Deja Fòm di nou, pa gen anyen pou wè a verite nan sa Ashley di yo. Li di motè yo pran lòt kalite gaz, anben mezanmi se manti, manti, manti. Okontrè. E se grav wi, sa m pral di la. Gen yon gwoup polisye k ap travay pou gang ki malerezman ap devye wo kòmandman an, kote yo melanje dizèl ak dlo pou kraze motè blende yo. E yo resevwa gwo kòb pou sa paske gen gwo chèf gang ki di blende yo reprezante yon danje pou sekirite yo, se grav. Se grav sa m ap di a la. Men malerezman, verite a se sa l ye. Ashley. Achte di motè yo se se de motè Euro 6 m kwè wi Euro 6 se ankò fo e si nou kwèm manti ke laprès vin fè enspeksyon e m pran angajman pou m di ke motè yo apwopriye mezanmi motè yo bon yo apwopriye men se nèg anndan an menm nèg ki nan mitan nou ki ki fè alye avèk gang kap vide dlo nan motè dyezèl yo dlo melanje avèk gaz vide nan motè yo pou kapab kraze blennde yo paske nou konn sa deja toutotan gen ensekirite se plis konpayi sekirite nèg yo ap gen afè kap fèt paske toutotan ke antrepriz yo santi yo nan ensekirite zòn yo menase se toutotan ke moun yo ap fè demand pou gen pou gen ajan sekirite lakay yo. Sa son se parantèz. E dayè nou wè l deja. Anpil fwa, n ale nan misyon nou, nou gen pwoblèm, nou fè apèl, nou mande ranfò. Yo pa janm reponn. Yo pa janm reponn. E se pa san rezon. E, ou imajine w, Mesye Laraque di se depi yon lane alòske se anviwon si mwa kontra a genyen depi l siyen. Bon, m pa konn sa w ap chèche di dèyè depi yon lane a, men tout moun konnen l. Ok? Tout moun konnen l paske bagay yo pale nan laprès. Si reyèlman w t al fouye zo nan kalalou, fòk ou ta konn sa tou. Mwen p ap defann Kanada ki dèyè, e, m kwè, m kwè Kanada poko fin livre materyèl yo. Men, si yon moun di m materyèl yo pa apwopriye, m ap di se manti. E dayè, se pou premyè fwa yo achte materyèl pou polis la, e se de pwofesyonèl nan enstitisyon an menm ki te deplase pou al di sa yo vle. Mwen kondane tou kèk responsab nan polis la ki klèman konnen ke yo te kòmande de kategori de blende. Men yo tout fè silans, yo pa janm di anyen. Youn pou transpòtasyon de twoup e youn tou pou konba angaj yo. Malerezman, yo angaje konba a ak de verikil ki te klèman defini pou transpòtasyon twoup. Mesye nou paka fè peyi a sa, map redi nou sa ankò, nou paka fè peyi a sa. Sa fè m santi m, sa fè m santi m mal anpil. E pwoblèm nou pa yon kesyon blan, men nou se yon obstak pou pwòp tèt nou, fòk nou rekonèt sa. An gwo map di l e redi l ankò, blende yo pa gen okenn pwoblèm. Se jan yo entansyonèlman ap mal itilize yo ak gang ki enfiltre enstitisyon an pou retire yon seri de pyès nan yo pou rann yo non operasyonèl. Map redi nou sa ankò blende w pa gen okenn pwoblèm men se menm nèg anndan kap vòlè pyès anndan blende a kap melanje gaz ok avèk dlo pou lage nan motè diesel yo ki koz ke blende yo ap bay difikilte anndan so m di nou sa deja konpayi a deja gen milyon nan menl lèw se ayisyen ou se polisye wap fè sa epi pou pou dim nou pa mechan nou fristrem mesye nou fristrem nan peyi a nou fristrem anpil e pa lontan lèm kite sòl la map di nou plis sou kesyon sa yo ok pa lontan lèm kite sòl la map di nou plis sou kesyon sa yo paske nou paka fè pwòp peyi nou sa ok nou paka fè pwòp peyi nou sa. Antouka Ashley ou te di ou tal fouye m pa kwè m pa kwè e sa vrèman deranje pou mwen ke on nèg ke petèt anpil moun nan sosyete a te ka gen yon zye sou li pou se ou menm kap fè tèt ou pase kòm pwòp pawòl gang nan sosyete sa pa dim ke w pa konnen ke anndan enstitisyon nou yo plen nèg anndan an ki gen ki alye yo avèk gang kap mal mennen materyèl pnh yo ok pa dim ke w pa konn sa. Mesye dam lasosyete chapo ba pou nou mwen tande avèk anpil atansyon.